Hi guys, byenveni sou chanel Saïka Sena pou yon nouvo video. Anvan m komanse video sa, Mwen remake ke mwen pat swete nou bòn ane nan premye video kem fè pou 2022 a donk map pwofite fè sa kounya. Map swete nou tout ki ap gade video sa, nou tout ki abone, nou tout ki like, pataje, nou tout ki somehow edem fè chanèl la agrandi. Map swete nou tout yon bòn ane 2022. M espere ke tout pwojè ke nou genyen pou 2022 yo reyalize. Mwen swete nou sante, pwosperite.

Kontinye dim sa di sa map di a banm rezite nou manmanm ok hi guys eske nou sanble anvan si nou wè nou sanble ekril nan kòmantè la menm pi bèl alright ou vle prezante tèt ou kòm nou konnen deja. Nou wèm deja sou chanèl la mwen se manman Saïca donk e spontaneman yè Saïca mandem pou m prepare 10 kesyon mwen eseye prepare prepare 10 e plis ke 10 men antan ke ma fi 19 an avèl donk mwen mwen santi mwen panse ke m poze l tout kesyon. BQ m pap janm fin konnen l m pral m pral eseye
alright donk nap komanse avèk videyo a la manmi yo ka komanse poze m kesyon yo nimewo 1 depi lè w fèt ok a kounya la ok kijan de manman. Ke mwen Ye pou ou ke m reprezante pou ou
That's deep Waww ok Li se best friend mwen I don't know Bon zanmi m right Li se bon zanmi m M pale avè l m bay blag Mwen dil afèm, mwen sim gen ide e ke mwen bezwen konsèy mwen pale avèl. Donk, yeah, li li li, e zanmim basically paske m pa vreman gen zanmi fi e manmanm se zanmim onètman.
Kesyon 2, Kisa ki manke ou depi anfans ou?
Oh kesyon yo pwofon Jeez! Kisa ki manke m nan ki sans? Depi anfans ou Ahh Sa vle di sa ou panse ke m te dwe fè m pa fè Tout sa. Eum Petèt plis konpreyansyon paske m son m son moun ki trè konplike, manyè de panse m vrèman vrèman vrèman trè diferan de de manman m, de grann mwen, de fanmi m an jeneral donk li trè difisil pou yo konprann mwen Ohh m jwenn repons la Eum Yeah! Konpreyansyon. M ap di konpreyansyon. Eseye konprann olye yo jije koz paran ayisyen renmen fè sa lè timoun yo vin pale avè yo paske sa yo di yo a se pa li yo wè yo menm yo kouri jije. Non, pa fè sa. Jis eseye konprann epi si w ap bay timoun nan konsèy, ba li konsèy but pa jije paske jijman ap pouse timoun nan. fè sa l pat dwe fè oubyen pran desizyon ke l pat dwe pran so yeah. Ok bonne note prise guys. Repons map pran de li yo map gen pou m aplike yo nan pitit pa l antan ke gran mère. Ok kisa map antre l globalman. Ok kisa k pi enpòtan pou ou nan lavi.
Woww nan ki sans?
Sa k pi enpòtan pou ou? Èske familyal, èske pèsonèl, èske se. Familyal kòm nou nan kad
manman pitit. Kisa ou byen kiyès?
Bon ou ou an nou pran l ou ou kiyès? Bon m ka di l konsa pou m ka fasil. Ou menm. Ah ok. Oh, mèsi videyo sa m tire la lè m bat konnen. Ou menm. Paske um, m tèlman konnen lè w te pi piti efektivman w te atache a papa w donk m on ti jan kòm malerezman malerezman l mouri donk e. But e ou menm?
Um,
ki pi bo souvni w? danfans ou?
Ahh pi bon souvenir danfans mwen se euh m sonje yon lè yon samdi oubyen yon dimanch maten m pa sonje exactement but papa m te soti epi m kwè se yon samdi epi m t anvi al nan plaj anpil anpil anpil anpil epi m jus rele papa m epi m di l M anvi al nan plaj epi l di m ok demen l ap achte tout bagay pwason, boukannen, bagay, bwason, bannann pou n fè nan plaj lan epi mwen menm manman m, papa m nou al nan plaj.
Kisa ou pa renmen lakay mwen? That's easy, sa fasil, m pa renmen, m pa renmen. Le fèt ke ou twò kalm. M pa renmen l. Cause m pa gen, tanperaman manman m avèk tanperaman m diferan. Mwen, m se jan de moun ki pap kite moun di m nenpòt bagay, ki pap kite moun fè m nenpòt bagay. Ke ou gran, ke ou pa gran, m pa konnen si sa, si gen paran k ka wè l tankou maledve but. Depi w pa respekte m, pa gen anyen k ap fè m respekte w. E manman m konplètman diferan. Li menm li renmen absòbe, li pa eksprime vrèman sou le kou, li pa eksprime sou le kou kisa l santi paske. Menm si moun nan fèl mal li pa vle ke li pral gen yon reyaksyon oubyen ke li pral di moun sa yon bagay ki ap fè moun sa mal so li jis kenbel e m pa renmen sa. Antouka se pa mwen ki tap reponn sinon m tap pran tout video a la pou mwen ou konprann sinon m ta pral nan sou nenpòt konbyen minit la bon etan done ke se pa chanèl mwen donk m pap ka pale m ap fè chanèl pam pou m pale. E si w ta genyen pou chanje lakay ou?
Kisa ou ta chanje? Kòm defo, yon bagay ke ou konnen ke m pa renmen lakay ou, si w ta gen pou chanje nan tout sa ou byen pa egzanp sa m konnen ou konnen ke m pa renmen yo, kisa l t ap ye?
Reponn. Like,
Sa diw? Like lè tankou on granmoun ap ap ap um mankem de respè like reponn m pa gen kapasite poum tanpere Sa je n'aime pas vraiment
M pa gen kapasite poum tanpere m.
Timoun nan tan pa m avèk nan tan pa w se pa menm. Se difisil a, gen de bagay ki difisil a aksepte. E sitou ou konnen lè w gen granmè. Se tande m tande yo di granmoun bay timoun madichon. Si se pou sa m deja gen madichon paske di moman ke w pa respekte m, I'm so sorry but n ap gen yon gwo pwoblèm. Respè primòdyal pou mwen. Kontwol li kijan wap pale avèm, kijan w gadem, kijan Li jis, li jis primòdyal pou mwen. So, yeah. Setyèm kestyon. Ki meyè kado ke ou estime ke ou pa janm resevwa de mwen? Ou konnen m ba ou meyè kado a. An nou di nou pa pale de ou konnen m ba w lanmou tou e tou antan ke mère et fille. Donk yon bagay ki make w, sètadi ke w estime ke mwen ba ou l an kado. Rezidans. En tout cas, je m pa tap m pat menm m pat panse a sa ok etant donné que tu le dis merci donc m pat panse a sa donc
merci merci ok mais bon alors pou mwen mwen pa estime l kòm yon kòm yon kado se yon obligasyon paske tankou jan m toujou di w e tout sa m ap fè tout se pou w e se se en fait se se la moindre des choses donc m pa estime l kòm yon kado se yon obligasyon. Si kounya la m pran telefòn ou m pran telefòn ou m konfiske telefòn ou m pa menm evalye pou konbyen tan kòman w tap santi w? M tap santi m ok why because. A moun mwen pale nan telefòn mwen an se nou konnen l raja kris se avè l m pa di ke m pa pale a lòt moun but li si m pa ta pale a lòt moun li pa ta deranje m vrèman paske raja kris la donk m pa li pa ta deranje m si w pran telefòn nan paske raja kris ka vin wè m bagay sa li pa Li pa problem Pou etre onet Si se te avan Men nan Dizyem kestyon Dizyem oh non mwen rive nan dizyem oh Kouman wap fè oh ale vit wi Saïka oh oh Mezanmi Saïka envitem sou chanèl li Li gentan prese Lap prese a repons yo Avèk kestyon m yo

Mwen gen yon kestyon ki an nou di ke m ta mande 3 repons pou li. M pa konn si m ap fè l fè. Nou konbyen? Nou sou 9? Ke m ta mande 3 repons. Donk, m panse ke m ap fè l fè, nou sou devyèm? M ap fè l fè 9, 10 paske m bezwen 3 repons ladan l.
Mwen bezwen konnen. Depiw fèt a kounya ki 3 konsèy 3 bagay ke mwen diw ou ou pa fè yo
ok ou pa fè yo epi apresa ou vin banm rezon menm lè ou pa dim se ou banm rezon Men, ou konprann nan, ou menm ou di, wouyy, wouyy Jezi, manman m te gen rezon. Donk, m panse, sa a m pa janm konnen. Pase lè konsa, gen de lè ou toujou pase sou mwen, ou konprann, ou toujou pase sou mwen pou di m, ah, manman pa pale de sa non, ah, manman kite sa, pa pale de sa. Donk, m mande 3, se pou tèt pou m pa di 10. Nou konprann, guys? Donk, an nou fè l fè 2 dènye yo, 3 bagay, 3 konsèy, 3 bagay ki un peu fort ke ou konnen m di yo. Ke m di yo pou ou epi ou fè yo. Apre sa ou konn jan granmoun te di m te pale l. Eeh eske m ka bay repons sa?
E bon si w estime ke yo pa bezwen konnen l, w a ban mwen w a ban mwen nan koulis. Donk sa fè 2, m ret 2.
Timoun. Ok banm diw li kounya.
M pa ka di nou sa guys. Ah yeah so m rete 2. M rete 2. Non sa son ti yon ti bagay ou konprann antre mère e fi ou konprann. Ebyen m rete 2. Toujou ap goumen pou li. Ooh timoun m regrèt m pa ka di nou sa. Lè yo envite m sou chanèl la ankò lè sa m ayisyen yon jan m a. Ou konprann. Ma brose l pou nou. An ale ou met pranm 2 a. Ok. Se pou dim egzakteman sa l ye. M pa sonje mo pou mo but m sonje konsèp la. Nou wè guys telman genyen. M sonje konsèp. Si m ta pran pale.
Lò di Saïca non. Saïca si m te ou m tap fè sa m tap fè sa m tap fè sa. Yeah. M tètu. Non manmi. Manmi m anvi fè sa se pou m fè sa. Epi aprè sa kiyès ki pral peye po kase a? Non e pa tout lè pa fè sa. Gen de lè m di ok m ap fè yon bagay nan yon peryòd de tan ki limite, m fè l e l fèt. Like li fèt, li fèt byen. Non, m pa mande w sa k fèt byen yo non, m mande w se te sa k fèt byen yo. M mande w 3 di m gen youn ou ban mwen ok, sa m dakò l, ou konprann? Men 2 sa yo fòk ou ban mwen l byen. Fòk ou ban mwen l byen pou di manmi ou te gen rezon. Ok, pran tan m Poum poum reyalize yon pwojè pa egzanp. Ok. Epi twazyèm nan se. Di mo. Ok manmi emm tu avais raison fòk m te aprann viv avèk fanmi m that's all I can say e sèl sa m ka di. Ki rezolisyon ou pran menm jan ou te pran rezolisyon pou ou gen rezolisyon pou pou videyo. Map pran rezolisyon pou m ale.
Pou ale ki bò? Kite k oh vin oh. Donk kite nan kòmantè yo pou nou di m eske Saïka reponn kesyon yo byen. M pral li nan kòmantè yo guys pou m wè si Saïka reponn kesyon yo. Paske li envite m nan sou chanèl la la. Donk kesyon m yo pap pase konsa. M reziye m reziye m kòm pou videyo a pa twò long m reziye m men pwochèn fwa m ap envite tèt mwen Elivil pran chanèl la nan men m wi l pale m ap envite tèt mwen pwochèn fwa pou yo reponn kesyon m yo e byen reponn Li pale plis ke mwen ou ta di chanèl li wi Banm sa nan kòmantè yo ok epi kòman yo di ankò subscribe. Like and Komante. E son chanel an kreyol wap di abone. Ah eskize m ti moun. Um like like m pa konn ki jan yo di l ankò. Eskize m fò sispann di guys tou fò di ti moun paske an kreyol se konsa yo di. Ti moun like komante pataje video a um. Se sur ke nap fè on round 2, on dezyèm pati nan videyo a, but se men menm kap poze, e men menm kap poze kesyon yo epa li, e map prepare pou li, wè jan li poze, eskize m timoun, eksperyans granmoun nan nan sèvo l, wè jan li poze m kesyon ki, map.
Konsa m pa. M ap reponn tou. Depi jodi a m ap kòmanse pa ekri. M ap reponn tou. M ap reponn. Ban m sa nan kòmantè yo si nou ta vle wè sa. Oh! Si nou ta vle wè. Si nou gen yon kesyon.
Wi, si nou gen yon kesyon tou ke nou ta renmen poze l, nou ka ekri l nan kòmantè la. Shi. Woy! Li, li, li, li. Oh! Oh! Yap wap wè l Saïka non! Oh! Wap wè l vre. Oh! Oh! Non, non, non, non, non. Ok, m ap, m ap, m ap. M ap vin avèk 10 kesyon m yo pou m poze l. Ok.
Wouh!
M panse ke video a ap fini la Kesyon yo te trè trè trè estresan M transpire byen ke nou pa ka wè Mwen ap transpire la Telman kè m ap bat fò Dieu merci li fini Dieu merci li fini Donk Map ban nou randevou sou chanèl la pou yon pwochen videyo trè trè trè trè pwochènman. Klike sou ti klòch la anba a. Pa konnen si l sou bò dwat, si l sou bò goch but klike sou li pou nou ka konnen lè mwen lage yon nouvo videyo. Pa bliye silvouplè abone epi pataje videyo a.